Gwo liv. Lè m rale gwo liv la epi m ap feyte l paj pa paj, mwen wè gen yon rankont ki te fèt Oasis. Men m pa t nan rankont lan Guerrier. Se rapòte yo rapòte m. E rankont la pa t fèt nan yon espas piblik pou di si yon moun t ap pase. Ou ta ka omwen gon ti vant pou ton ti pawòl pou ou. M sèten tou si yo te wè m ta dwe vini, yo t ap chanje pawòl yo. Pase mwen menm m on ti jan kirye.
Lè m wè gen gwo reyinyon k ap fèt nan seri a, m pa di sa pou moun yo pè m non. Lè gen de gwo reyinyon k ap fèt yon seri de kote, lè m ap pase papa, hein, depi m wè yon seri de gwo vizaj la, hein, m di. Gen semèn ki sot pase a la,

De l'accord du 21 décembre, Prezidan Konsèy Administrasyon bnc a akonpanye ak avoka l yo an mòd denonsyasyon, korespondans al jwenn Premye Minis pou di Premye Minis ranfòse sekirite l paske gen dezapwòch. ke dè konseye prezidan fè l, ke l asimile a kesyon koripsyon, gen ULCC ki sezi dosye a e ki deja mete yon komisyon kanpe, gen dè sektè yo menm k ap pran pozisyon, genyen ki ap egzije retrè oubyen demisyon, genyen tou ki ap renouvle sipò, ki ap renouvle soutyen, gen lòt gwoup k ap egzije pou limyè fèt.

Si moun yo t ap swiv nou mèkredi k sot pase a, nou te di g'on ansanm de bagay k ap repete otou de kesyon sa a ki pa etone nou. Ke yo ta vrè, ke yo pa ta vrè. E nou te eksplike ke s'on pratik ki kourant, s'on bagay ki vin monè kourant, kote genyen. de moun ki ap met lajan deyò pou yo kenbe yon seri de pòs oubyen de moun ki fasilite de lòt moun jwenn de pòs avèk egzijans pou ba yo swa lajan oubyen de lòt privilèj an retou Etc. E nou te pale avèk de zanmi an prive nou te di wè bagay sa a li pral lwen. E n te menm gentan prevwa ke l te ka pran direksyon wè l ap pran la. Men nou pa t an mezi afime anyen Guerrier. Sof ke n te di si sa k Di yo, si sa k ap pale yo, si sa k rive jwenn nou yo, se de bagay ki vrè, ka grav. Pa gen maladi, pa gen lanmò ka grav. E n te menm ale pi lwen pou n te di ke sèt in ont Pou la repiblik pou gen de moun ki nan pi wo nivo anndan leta ki okipe de fonksyon osi enpòtan nan leta pou yo ta enplike nan skandal parèy nou tande yon pakèt moun pwòch dosye a nou rekeyi yon pakèt temwanyaj. Guerrier Dieuseul, E se yon chwa ke n fè pou nou pa pale dirèkteman avèk konsène yo, oubyen prensipal konsène yo. La n ap pale de Mesye Raoul Pierre Louis ki se direktè konsèy d'administrasyon bnc a, si n ka rele l direktè sòtan, piske gen posibilite pou yo ranplase yo. N ap pale de 3 konseye yo. Men si nou sonje byen, madam, mesye, nou se yonn pami jounalis ki te di e ki te kwè ke fòk gen yon ankèt ki dilijante o pli vit, Guerrier, pou kapab fè limyè sou sa k ap di yo. Paske jodi a. Se petèt pawòl kont pawòl. Entèl di entèl te mande l kòb, entèl di se manti entèl ap fè sou li. Donk ou menm ki pa t la, k pa t nan konbin avèk yo, k pa t nan konkonbrèt avèk yo, k pa t nan konplo avèk yo, pa t nan anndan chanm kay oubyen anndan chanm otèl avè yo, se lè bagay la pran lari ou vin okouran, ou oblije trè pridan parapò a sa k ap di dè de kote. Ki vin fè ke ou pa ka pran pawòl Mesye Raoul Pierre Louis pou levanjil, ki di nèg yo te mande l pil lajan pou l te rete an pòst. Menm jan tou, ou pa ka pran pawòl konseye prezidan yo pou levanjil ki yo menm di se manti y ap fè sou yo, yo pa gen anyen pou wè avèk sa k ap di yo, se de bagay ki vize destabilize konsèy la oubyen ki vize sal imaj yo. Sètènman, Kòm dabitid hein, nou zo gen yon seri de preyokipasyon nou genyen ki pouse n poze sètèn kestyon. Pa egzanp Guerrier, on moun di on moun te egzije l on lajan pou te fè tèl bagay, tèl bagay. Mwen menm gen yon bagay ki rapid vit vini nan lespri m. Nan ki konvèsasyon w te avèk moun sa a ki fè l ka rive fè w yon egzijans konsa, li ka rive fè w yon pwopozisyon konsa, li ka rive fè w yon demand konsa? Nan ki kòkòday ou te avèk yon moun konsa, o pwen ke li fè w de pwopozisyon ki kanmenm vekse w, Ki soulve kòlè w. Sa enterese m. M pa konn si w konprann Guerrier de Sceaux. Èske se rankontre n te rankontre? Si wi, a l'initiative de kiyès rankont sa te fèt? Kisa bi rankont lan, objektif rankont lan te ye gagè si se on apèl telefonik kiyès ki te inisye apèl la gagè Dieu seul kisa bu apèl la objektif apèl la te ye kilès ki inisye demach pou prezidan konsèy nasyonal pa nasyonal mon Dieu konsèy d'administrasyon bank nasyonal de kredi a al chita pale oubyen al rantre nan konvèsasyon avèk. Le konsèy prezidansyèl a travè 3 konseye prezidan e ki sa pretèks la te ye? Se 2 bagay ki enterese m. Se 2 bagay mwen anvi konnen e pwobableman moun k ap tande yo, moun k ap swiv yo anvi konnen tou. Eske se mesye Raoul Pierre Louis ki te al kote mesye yo pou di mesye yo, ekoute mwen gen yon travay enpòtan e enteresan m ap fè onivo de la bnc? Mwen ta renmen rete, piske m pa t gen chans ateri vizyon m, paske konsèy la te vin yon ti jan kaduk, piske gen de moun ki te ale, etc. Mwen ta renmen rete nan nouvo konsèy la, pou m kapab avanse, paske gen de pwogrè m panse nou te fè, e si n genyen yon konsèy o gran konplè, nou kapab fè plis toujou. Èske se yon bagay konsa? Raoul t al di mesye yo, epi mesye yo di, Bon, pa gen pwoblèm. Nou pa gen pwoblèm pou nou goumen pou rete, men rete a ap gen yon pri. En, de, twa, kat. M ta renmen konn si se yon bagay konsa. Oubyen èske se yon konseye oubyen se twa konseye ki yo menm te kontakte mesye Raoul pou di, Bon, mesye le prezidan di konsèy, tande non, nou vle w rete paske men genyen de rezon la, Pour lesquel ke ou oblije se oul ye se pa yo men atansyon hein pou rete a se pon kado 1 2 3 4 men koman sa ap fèt oubyen koman zap fè sa m ta renmen konnen oubyen eske se mesye Pierre Louis ki di nèg yo mwen prè pou m fè tèl pwopozisyon etc mwayennan ke m rete toujou zètil se kesyon kap poze map note ke mwen m pat la m pa zanmi mesye yo m pat chita avèk yo m pat temwen Men m gon gwo liv. Lè m rale gwo liv la epi m ap feyte l paj pa paj, mwen wè gon rankont ki te fèt Wazis. Men m pa t nan rankont lan Guerrier. Se rapòte yo rapòte m. E rankont la pa t fèt nan yon espas piblik pou di si yon moun t ap pase. Ou ta ka omwen gon ti vant pou ton ti pawòl pou ou. M sèten tou si yo te wè m t ap vini,
yo t ap chanje de pawòl la. Pase mwen menm m on ti jan kirye.
Lè m wè gen gwo reyinyon k ap fèt nan seri a, m pa m di sa pou moun yo pè m non. Lè gen de gwo reyinyon k ap fèt yon seri de kote, lè m ap pase papa, hen, depi m wè yon seri de gwo vizaj la, hen, m toujou pran pòz, ou konprann? Men mwen m pa t gen chans wè E moun lè rankont sa gen ri. Men se te evidan. Paske enfòmasyon ki rive jwenn nou, rankont la se nan yon chanm li te fèt. Men lè m li nan gwo liv la tou, yo di m se pa yon rankont fòmèl. Sa vle di se yon rankont ki fèt nan chanm, pwobableman se de moun ki te gen de lyen avan. Lè m di de lyen, pwobableman gen dwa de lyen amiko. Se de zanmi. Yo di mwen kont sa, te genyen 3 konseye yo ki an kestyon yo, te gen yon diplomat ki te la, te genyen Mesye Raoul Pierre Louis. Gen de bagay ki diskite nan rankont la. Nèg yo tap manje, men selon sa yo rapòte Mesye Pierre Louis pat manje non. Yo te ofri li gade pat vle. Ou konprann? Ti diven tap bwè etsetera. E yo di m nan rankont sa gen de pawòl ki repete. Puiske se te yon anbyans de konvivyalite, se bay zanmitay etc. Eske sa k te repete yo se de bagay ki te repete pou serye? Oubyen twèzi blag ki t ap fèt? Bon pa m konnen nèg isi pa konn fè blag vre non papa. Yo di m efektivman Guerrier, Gon konseye ki di ah mesye nou wè la papa e nèg ki ka fèn yo nèy papa yo dim sa menm si gon lòt son klòch tou ki di ke konseye a pat di sa menl te di pito misye ka fè nou jwenn kay ki koute milyon konprann nyans lan wi m vle w sezi sa
ki koute milyon Paske yo prezante BLC kòm pi gwo pwopriyetè de domèn anndan peyi a pa rapò yon seri de kay, yo sezi. Epi yo di m konseye a d'un ton plezan prezante lòt konseye, lòt moun ki te la yo ke Mesye Raoul Pierre Louis, donk kafe yo gen kay, ou konprann, ki koute anpil kòb, kay milyonè. Men kounye a la, kòm jan m di l la, yo rapòte m son bagay ki te repete Pandan blag t ap fèt, èske konseye yo a te trè serye oubyen se blag yo t ap fè? M pa t nan reyinyon yo, m pa ka di w. Sa se konseye a avèk Mesye Raoul Pierre Louis e lòt konseye ki te la yo ki kapab di sa, Guerrier. Lè m li nan gwo liv la toujou, yo di nou prè de 8 jou aprè. oubyen ui jou egzakteman apre, gon fèt ki fèt mòn Kalvè a. On fèt prive. Ou te gen dwa di, sa sagade, men pa vre? Men sa k fè fèt la enterese m, di kèt. Si fèt la fèt, epi gen de moun ki te nan rankont lan avèk mesye Pyè Lwi, y al nan fèt la, e fèt sa fèt lakay mesye Pyè Lwi, donk li enterese m. Èske kèlkesòt li pa pwolonjman si w vle de sa k t ap diskite anndan chanm otèl Oasis? M pa konn si w konprann Pierre Eugène Gen yon moun ki di m bon se t yon fèt ki te fèt avèk byen si lè zami di CP lè pwòch di CP èske se vrè èske se pa vrè M pa konnen. Men yo di m fèt la fèt Mòn Kalvè, moun ap bwè, moun ap danse, e yo di m gon konseye prezidan ki menm rale sè madanm mesye Raoul ap fè de pa. Ap danse.
Wi, se zanmi yo ye. Bagay fèt, se pa de moun, se pa de enkoni. E m vle moun yo retni sa. Se pa de moun yonn pa konn lòt si n kwè enfòmasyon k rive jwenn nou yo. Nou pa t la nou menm. Donk pwobableman yo gen ti rapò privilejye, m sipoze. Si sa yo ta revele yo vrè. Avan m sou konprann. Men kounye a lagel ye pou m repete w. Si lage tout sa yo nap rankontre nan chanm gen blag kap bay gen konprann anbyans sa yo sela souzantan gen ye ke genyen oubyen te genyen de trè bòn relasyon ant moun yo. Lè m di moun yo ke l te Mesye Raoul Pierre Louis de la BNC ke l te yonn oubyen tout konseye prezidan ki endekse yo. M pa konn si w konprann. Mentnan, sa ki ta dwe enterese n, si relasyon yonn avè, a ki moman relasyon sa a vin kraze? Sa enterese n. Paske rankont sa n ap pale a la, madam, mesye, fèt sa n ap pale a la, Se pou yon rankont ki fèt ni yè ni semèn dènyè. Se pou yon fèt ki fèt ni yè ni semèn dènyè. Si m pa twonpe m se bagay ki prèske remonte o premyè semèn di mwa de jen. Pa konn si w konprann. Donk bagay la t ap wounou wounou etsetera ou konprann n t ap pale. Paske yo di nou se nan fèt la e gen yon konseye ki rale e mesye Pyè Lwi ki di a mesye Pyè Lwi fò n di fò n dat. Menm si yo di nou gon lòt konseye ki te prezan ki te santi l enkonfòtab, ki te di a mesye m pa renmen vye blag sa yo etsetera. Men pawòl la te repete vre. M pa konn si w konprann. Mentnan a ki moman relasyon an vin kraze? Poukisa fèt la fin fèt? Poukisa rankont la fin fèt nan chanm otèl Oasis la? Pa t janm gen denonsyasyon sa yo. Sa enterese mwen menm Guerrier. Kòm mwen pat nan afè yo, zafè mouton pa zafè kabrit, se bagay gwo chèf, ou konprann, ki t ap regle. M ta renmen konnen kounye a, piske bagay la pran lari, èske se paske te gon antant ki te jwenn e ke antant lan pa respekte? Paske anvan menm mwen wè laprès te rapòte men kiyès ki nan nouvo konsèy oubyen ki nan konsèy ki ta dwe ranplase konsèy mesye Raoul la, non Raoul t ap site. Men lè nouvo konsèy la fuite genyen mesye Raoul pa ladan l. Èske gen yon rapò? M pa konnen kesyon k ap poze. Èske jodi a mesye Raoul Pierre Louis swa santi l viktim oubyen ap jwe viktim, m pa konnen. Piske l ekri PM nan, Guerrier pou mande l swa ranfòse sekirite l e di kou denonse konseye prezidan yo ki ta mande l lajan pou l rete an pòs. Eske l ap chache senpati PM nan oubyen l ap fè alejans o premye minis, nou pa konnen Guerrier. Se kesyon n ap poze. Eske tou, mesye Raoul Sincère, an se sans ke s on mesye ki pa danse koule avèk kòripsyon, e s on mesye ki entègre, ki onèt, etsetera. Sa ka nan lis kesyon yo tou. Pwiske nou pa konn mesye Raoul, se pa yon moun nou fonksyone avè l, se pa yon moun nou abitye pale avè l. Pa konn si w konprann. Tou kòm, gen yon moun ki gen dwa ale pi lwen pou di èske pa gen yon gwoup, pa gen yon sektè ki ta dèyè denonsyasyon mesye Raoul yo. Otrèman di, Eske Mesye Raoul Pierre Louis pa ta ap fè jwèt yon gwoup yon sektè? Toujou zèt si l kesyon k ap poze. Pè Jezi sèl. Men sa ki enpòtan pou nou, se ke depi lè konsèy prezidansyèl la fin pran fòm, nèg yo fin prete sèman, nèg yo fin enstale Guerrier, yo prèske ap mache de skandal an skandal Guerrier. Ou sonje avan te gen yon bagay ki te di, gon kòb entelijans ki te nan palè, yo di kòb la se pa rantre nèg yo. Mesye dam yo, 9 konseye prezidan antann yo, yo chak pran yon bagay nan kòb la, etsetera. M pa konn si se vre, si se pa vre. Kòm kwa, kòb la pa ta al fè entelijans vre. Jan l te dwe fè l la, se nan pòch 2 konseye prezidan l ta antre. M pa konnen, m pa la. Yo di ke nan chwa premye minis oubyen nan pwosesis pou te chwazi premye minis lan, gen de ti bagay ki tap bay, gen de premye minis ki te fè de òf etsetera. Nou pat la nou pa konnen. Yo di ke gen de moun yo pou yo te kenbe an pòs, gen de moun ki te vle vin nan pòs. Se kòb yo te bay oubyen yo te pare pou yo te bay kòb? Eske kòb la te bay oubyen eske yo te egzije kòb? Eske yo te mande kòb vre? M pa t la, m pa konnen Guerrier. Gen sitwayen menm ki tèlman vekse pa rapò avèk skandal sa yo ki di w jodi a menm jan avèk bandi yo, menm jan avèk nèg ak zam yo, nèg yo mete pòs de peyaj anndan CP a. Ou konprann konparezon an? Sa vle di lè w ap pase sou wout nasyonal yo, ou wè gen de bandi k touche nan men chofè yo etsetera. E yo di papa gen de gen de nivo anndan CPI a gen pòs de peyaj pou w kapab Fò w pase alakès avan. Fò w pase alakès. Vrè.
Èske se pa vrè? Nou pa konnen. Pa kont, pa rapò a tout tout skandal sa yo, gen de zobsèvatè avize, gen de moun ki kwè ke fòk Ta gen yon egzanp ki trase, fòk denonsyasyon ki konsène dosye bnc a, li ta dwe dènye gout dlo ki ranvèse vaz la Guerrier Dieu seul. E vwala poukwa gen moun ki egzije la demisyon pur et simple de Konseye prezidan endekse Guerrier Dieuseul pou mete yo a la dispozisyon de enstans konsène yo, poukwa pa lajistis, pou al reponn kesyon pa rapò a akizasyon 100 milyon goud sa ki peze sou do yo a, Guerrier. Nouzot, si n tande tout kòmantè nou te konn fè byen avan sou ansanm de dosye ki gen pou wè avèk koripsyon anndan peyi a, nou te toujou ap defann lide sa, Guerrier. on nèg ki nan yon pozisyon anndan peyi a, on nèg ki okipe yon fonksyon enpòtant anndan peyi a, li te gen dwa fanm, li te gen dwa gason tou, non w site nan yon seri de dosye, ou pa ka kontinye ap egzèse fonksyon an toujou. M t ap defann lide sa a. Wi, il y a la presomption d'innocence, men nèg ki li nan gwo liv sa yo tou ale pi lwen pou yo di w gen presomption de culpabilité tou. O menm tit ou kapab inosan, men w kapab koupab tou. Men ki sa k pral detèmine si w koupab la, si w inosan? Se pa ni pawòl pa w, ni nou menm k ap suiv ou, ni patizan w. Se enstitisyon ki petèt konpetan, ki pou mennen ankèt. Se lajistis atravè e se diferant jiridiksyon ki pral gade ki sa ki vre nan sa k ap di yo. Paske li klè, nou apiye lide ki di dèyè la fam de Sezar dwa tèt o desi de tou soupson. Gon zanmi k renmen fè blag sa, li di, Si la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon, pa mande pou César. Sa vle di gen de nivo ou ye nan leta, gen de fonksyon ou okipe, non w pa dwe site nan malpwòpwete. M pa konn si w konprann Guerrier Dieuseul. Yo pa dakò pou w se. de o fonksyonè epi de skandal de koripsyon ki koripsyon bay tè la tè pou nou ap site la dè yo men gen moun ki ka di w a nèg ak fanm isi pa gen kilti sa sèt kilti de demisyone gen ye bon gen nèg ak fanm yo kenbe la men dan le sak gen de evidans gen de Desizyon jistis ki soti kont yo gèye yo te nan yon seri de pòs yo toujou kenbe pòs la pa bezwen di w kounye a si poko gen desizyon jistis ki soti poko gen ankèt donk ou mèt sèten nèg la pa prale menm m pa konn si w konprann men se konsa sa fèt dan lè peyi peyi. Yon seri de gran peyi, epi ou tande yon nèg premye minis, yon nèg minis, yon nèg, yon fanm minis, oubyen yon gwo fonksyon non l site non bagay. Menm si li inosan, menm si li ta koupab gèyè, premye bagay li fè, li demisyone. Li demisyone, epi l di ok, li mete l disponib ok pou lè zògàn dankèt e pou lajistis gèyè. Men, atansyon! Fòk nou desann sou tè a. Peyi sa yo nap pale la guerrier Dieu seul se de peyi ki genyen des institutions fortes sa vle di kisa guerrier? Un si moun nan ta deside demisyone guerrier li konnen ankèt li pral mennen an son ankèt kap transparente. Sou ankèt kap San pas pou ki guerrier. Donk si l inosan yap di l inosan. Menm jan si l koupab tou yap di l koupab. Li gen garanti sa omwen. E si dwa l ta vyole, ta leze, li gen kapasite guerrier pou l ale kote l dwe ale a. Dezyèmman guerrier nan peyi sa yo tou, sa il fo le rekonèt. Si moun nan, apre ankèt, yo wè ke sa ou te di sou li yo se te bagay ki pa fonde, se te bagay ki pa kanpe sou anyen, gen posibilite pou l reyabilite. Sètadi, gen posibilite pou l reyentegre sosyete a oubyen retounen fè yon seri de bagay san pwoblèm paske li gen yon desizyon ki soti an favè li ki di sa yo te pote kòm akizasyon kont li yo se de bagay ki pa kanpe sou anyen, se de bagay ki enfonde, se de bagay ki pa gen anyen pou wè avèk verite, Guerrier. Gen posiblite sa yo tou. Pa kont, an Ayiti, Guerrier, yo pa fè dirijan tout konfyans sa non papa. Se sa k fè, depi ou wè yo di yon nèg nan vòlè, yon fanm nan vòlè nan leta isit, Pa gen anyen ou ka di popilasyon an pou l pa kwè non. Paske nèg isit tèlman enplike nan move zafè. M pa konn si w konprann nèg yo ye.
Sa vle di yo kwè kareman a tout sa ki di. E sa fè premye reflèks yon sitwayen l di w a, ah, ebyen nèg nan leta yo vòlò wi. Poutan gen dwa gen bon moun nan leta wi. Non se pa gen bon moun nan leta.
Bon m pa konnen vre. Non men gen bon moun. Ou pa ka pa gen bon moun. Non gen m pa konnen. Peyi a pa ka pwodui malandren sèlman. Gen bon moun. Non gen bon moun. Popilasyon pa fè nèg nan leta konfyans, pa fè dirijan isi konfyans. Se pa fòt yo non. Chat boule nan dlo cho. Lè l wè dlo frèt la, l oblije pridan. Men pandan n t ap pale de peyi peyi yo, gen yon bagay nou te bliye di. Peyi sa yo Guerrier, peyi kote ki gen lwa, ki gen enstitisyon k ap fè respekte lwa yo, nenpòt kiyès pa ka oze tou repete nenpòt bagay de nenpòt ki moun epi pou moun nan deside demisyone yon bon maten. M p ap ba w manti, nesesite pou w demisyone a, l ap palpab. M pa konn si w konprann. L ap palpab. Men, ann Ayiti, tèlman gen yon lese ale, gen yon savann, yon nèg ka deside rale yon telefòn nan Guerrier epi l fè yon twit. Li di, A, Guerrier tèl bagay, tèl bagay. Oubyen gen yon atik ki fèt epi w gen yon moun ki siyen l, lè w chache konnen, moun sa ki siyen l la pa egziste pyès kote. Donk gen moun ki gen dwa di w èske sou baz e. yon seri de akizasyon konsa, yon chèf ka desidè yon bon maten li di ok, kòm yo site non nan tèl bagay, m ap demisyone. M pa konn si w konprann. Gen sa tou kòm konsiderasyon. Men pou n retounen nan sa n t ap esplike w la la pou n di w kote ann Ayiti yo pa fè dirijè yo konfyans, depi yon di yon moun vòlè, li se vòlè. Men gen nèg ki gen dwa di w tou yo menm, piske gen tout feblès sa yo sou le plan enstitisyonèl anndan peyi a, yo ka deside pa demisyone rete an pòs pou yo defann tèt yo Guerrier. Non sèlman pou yo ka gen mwayen nesesè, men pou yo ka gen fòs nesesè la tou pou yo defann tèt yo. Men la, gwo danje ladan l. Paske an jeneral lè nèg yo rete an pòs, lè yo toujou jwi de pouvwa pandan yo. Gen nan yo site nan yon seri de skandal, gen posibilite tou pou yo enfliyanse travay ki pral fèt la dèyè. Lè yo rete an pòs. Imajine yon enstan, yon nèg pa egzanp, ou premye minis, alò je di di nenpòte kwa, epi yo site non bagay, Epi gon yon enstitisyon ki deside se li menm ki pral ankete sou etc. An di pa egzanp ULCC ap tande w.
Alò premye minis lan gen dwa deside li rele direktè a lè l vle tande non direktè yo konnen premye minis lan monchè men kòman n ap fè sa tèl bagay tèl bagay tèl bagay. An sou konprann? Apa doktè Ariel Henry te gen non l site nan bagay lanmò Jovenel la men apre yon pakèt tan Lè doktè a santi l nan konfyans jij ki t ap tande l la, e lakay li wi, li monte l al resevwa l eksetera. Yo estime lè w toujou rete an pòst, gen posibilite pou w enfliyanse travay la. M pa konn si w konprann byen li. An n pran le ka di konseye prezidan Smith Augustin ki li menm di li pa antann demisyone, l ap rete an pòst pou l defann onè li, entegrite li, onètete li, etc. E sesi malgre byen si korespondans sekretè departemanto pati politik e de yo gèrye, ki yo menm, nou te di sa an tit, te ekri sekretarya jeneral pati a pou mande pou pran distans a Claude, m di Claude, dezole, a Mesye Augustin

Gen 2 lekti ou kapab fè de demach sa. Premyè lekti la, ou kapab estime ke s on pati ki demokratik, paske gen posibilite pou genyen 2 moun yo konsidere kòm baz pati a pou entèraji avèk responsab yo nan pi wo. Paske gen 2 pati, gen yon seri de desizyon enpòtan, se direktwa yo, se moun ki chèf yo k konn pran yo. Men ou wè gen posibilite pou gwoup sa yo konsidere kòm baz pati a, adrese la sekretarya jeneral, siyen etsetera. Ou ta kapab di, se yon pati ki striktire e k ap fonksyone, pa vre? Men de lòt kote, li kapab lekspresyon tou de yon sèten malèz, pa egzanp, gen anpil pawòl k ap pale nan lari a. Donk li rete pou konnen èske se de pawòl ki vre ou pa. Yonn nan pawòl k ap pale. Sè ke, relasyon Smith Augustin avèk Claude Joseph ta evolye dan le movè sans. Ki sa n vle di pa la?
Enfòmasyon ki rive jwenn nou fè n konnen gen ti malèz, gen ti pwoblèm antre Mesye Augustin e Claude Joseph Guerrier Dieuseul. Donk ki vin fè ke gen moun ki ta ka di w, èske li pa On manipulation, la décision bien sûr des secrétaires départementaux de et de, de la part de Monsieur Joseph, pou kapab mete Smith Augustin do au mur par exemple. Paske, lè m'ap gade moun ki siyen dokiman sa Guerrier, gen omwen. Si m pa twonpe m, y on a de ki anndan kabinè Smith Augustin an. Sa e nan moun ki siyen yo? Wi, ki mande pou Smith fè retrè a. Direktè depatemantal yo?
Alò, se sekretè depatemantal yo. Wi, ki mande sa. E m di kèt. M panse premye bagay la, premye sinyal ki ta dwe voye, on nèg ou pral siyen yon dokiman konsa, ou retire tèt ou menm nan kabinè a. Bon, lojik. Retire tèt ou, epi apre sa, w ap siyen pou mande fè wotè. Men, lè n al fouye zo nan kalalou, il semblerait ta gen yon sèten ensatisfaksyon.
Ok.
Ensatisfaksyon an se sans ke, lekip de Claude Joseph pa ta satisfè de lidèchip oubyen de randman Mesye Augustin anndan CP a. Pwobableman gen bagay li te swete l santi swa Smith pa defann oubyen Smith pa defann ase. Epi la kòm Magre te bezwen van pou l al Lagonav, yo tou jwenn pretèks sa, y ap avanse. Men se pawòl ankò yon fwa k ap vin jwenn nou. Il reste à confirmer. Men yo di nou tou gen sekretè sekretè jeneral oubyen sekretarya jeneral la ki rejte demand lan la demande des secrétaires départementaux. Menm si kèlke pa, entelijan a lui sèl, yo di Smith, e pa Smith non, e Claude Joseph pa ta gen twòp pwoblèm non menm si l ta ka deranje nan lam wi etsetera. Men poukisa m di w sa, malèz la egziste Guerrier, se paske menm avan skandal sa a, Genyen yon diplomat ki trè pwòch Mesye Joseph, ansyen premye minis, ki li menm, yo te gentan mande l prepare kostim li. E non l t ap site dans les couloirs kòm moun ki kapab evantyèlman ranplase Smith Augustin si jamè li ta deside demisyone oubyen li ta deside fè yon retrè, etsetera. Epi a partir de ce moment, mwen menm mwen an dwa pou m kesyone sa. Men gen yon lòt bagay tou. Lè m al fouye zo nan kalalou m santi sekretè departemantal yo tou gèrye, yo gen ti pwoblèm pa yo. E sa fè m tap di yon zanmi yè swa, piga nèg yo ap pran woulib sou dosye sa, ke nèg yo eksprime vrè pwoblèm yo. Pa egzanp, gen yon ladan yo ke m konnen trè byen, se yon jèn ki gen anpil kapasite, pwofesè inivèsite, ou konprann, ki li menm te dwe vin direktè jeneral MAVH. Ou konprann? Se yon nèg nou gen de trè bon rapò. Men, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, Konsèy dè Minis fèt non l site, e non l te dwe ale pou piblikasyon. Arete a pa soti?
Non, misye pa soti nan arete a, Guerrier. Ok. E, Mesye Augustin te an vwayaj, an Frans, nan le kad de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, Paris 2024. E pi, se gade yo gade yo wè, non Jameson pa soti ki se zanmi nou, ki te dwe DG. Mavrye, ba la gon pwoblèm. Menm si lè n al fouye nan zo nan kalalou nou aprann ke ta gen dwa veto bò kote primati yo etsetera, e ke Edgar Leblanc Fils ta rantre nan jwèt la tou etsetera, pa ta voye, sa se bagay k ap pale. Men, se ki è sèten, non Direktè jeneral MAVH la, ki se manm Aidé Guerrier, ki se youn nan sekretè depatmantal yo, li pa pibliye. Donk bagay sa kèlke pa, li te kanmenm konstitye youn nan koz pwofond yo. E m pa kwè se yo k pral demanti sa, paske malèz la li vizib. M pa konn si w konprann Guerrier, tu sais. Men ce qu'il faut surtout retenir, Jodi a, Smith Augustin pa sèlman reprezantan ede anndan Konsèy Prezidansyèl la. Li se reprezantan REDD, li se reprezantan Konpwomi Istorik. Sa ta vle di ki sa? Menm si ede Guerrier, kòm estrikti anndan kowalisyon sa a, ta deside di li menm Li lache Smith,
lòt 2 strikti yo gen dwa kanpe, yo di bon sou baz yon majorite, y ap sipòte. E de fèt, se sa yo fè. Konpwomi istorik avèk REDD renouvle soutyen yo a Smith Augustin. Men kounye a la gen yon kesyon ou ta ka poze m entelijamman. Èske nèg yo renouvle soutyen yo a Smith Augustin paske yo konnen pètinamman ke Smith Augustin pa gen anyen pou l wè ak sa yo repwoche l yo? M pa kwè sa. M panse nèg yo vle fon kou politik tou. Kou politik an se sans ke nèg yo kwè ke Mesye Claude Joseph te dè l depa akapare Smith Augustin. Donk yo te santi yo menm dòmi deyò oubyen sa k te vin jwenn yo a on myèt. Donk si Ede ta desolidarize l avèk Smith, yo menm yo t ap rekipere l. Donk ki vin fè ke si pou on rezon oubyen pou on lòt vag sa ta pase e ke Smith Augustin ta toujou rete nan Konsèy la, Guerrier, enben yo menm yo ta pral vin kanmenm an dwa Pou yo reklame Smith Augustin paske yap di se yo ki te kenbe l nan konsèy la lè Aidé te jete l. Pa fò sou konprann non Guerrier. Map konprann wi. E pa paske nèg yo kwè ke, dayè m panse ke Smith Augustin ta dwe pi pwòch Aidé ke ni Konpwomi ke ni Rèd byen ke gen de moun nan Konpwomi ki gen bon rapò avèk Smith. M pa konn si w konprann. Men, lè w wè REDD avèk Konpwomi deside yo di w yo renouvle soutyen yo oubyen tou yo deside sipòte Smith Augustin, pi gon mit nan tèt ou se paske yo kwè ke Smith Augustin pa gen anyen pou wè. Li ka sa tou wi, men m pa kwè w ap si nayif pou w panse l ka sa sèlman. Pase nèg yo te vle E bay Claude yon leson tou parapò a sa, di enben ok, pandan misye jete l la nou menm n ap pran l. E lè sa a, lè vag la fin pase, misye ap reprezantan nou. Claude ka tou dòmi deyò. Bon, erezman, sekretarya jeneral ede a, entelijamman tou, donk rejte demand sekretè depatmantal yo. Pandan yo evoke sa yo rele la prezonpsyon dinosans, etsetera, e, menm si sa ta ka deranje Claude, m pa kwè l gen twòp pwoblèm avè l, paske li menm se yon, a gen tan retounen sou sa. Mentnan, Guy Dieuseul, gen lòt moun ki di, èske pa genyen yon enkoyerans nan demach Mesye dam ede yo. Nap pale de sekretè depatmantal yo. Pase nan korespondans yo a yo eksplike yon ansanm de valè yap defann etc. Bagay Men gen moun kap swiv ki di la charite byen òdone kòmanse toujou par swa menm epa vre? Si w deside di sou baz de zakizasyon fòk gon nèg ki nan konsèy la k reprezante w ki fè w etre oubyen demisyon. Ebyen, yo ka rale yon ti bagay pou ou tou wi. Y ap di w lakay ou gen ansyen premye minis lan ki se prezidan konsèy estratejik pati a, non l nan yon òdonans wi. Yo di l kòm moun ki enkilpe nan dosye lanmò Jovenel Moïse wi. Yo pa t mande l demisyone. Èske se vre, èske se pa vre, men sa k sèten non l la wi. Gen yon skandal paspò ki te enplike minis afè etranjè avèk anbasad Washington pandan premye minis lan te minis afè etranjè etc gen ye non l site wi. Donk sou baz sa si n vle rete koyeran vre si n gen de valè n ap defann nou te dwe di mesye l PM ou nou p ap mete w deyò nan pati a paske se ou k fonde pati etc yon bagay men pa rapò a sa yo ki genyen la an atandan gen limyè k fèt sou yo ou pa ka ap prezide konsèy estratejik la non m pa konn si w konprann men si w pa fè l. lakay ou epi ou deside fè l nan pi wo nivo, gen moun ki gen dwa deside swa pa pran w oserye, oubyen ki gen dwa asimile l a de lòt bagay. M pa konn si w konprann nan, Guerrier. Paske si Ede vle preche, fò l preche pa legzanp. Pa egzanp, sekretè depatmanto yo, yo gen dwa di ansyen PM nan, kòm non w site nan tèl nivo, nan tèl lòt nivo, enben pa gen pwoblèm, ou pa bezwen al prezide konsèy estratejik la, ou pa bezwen al reprezante nou yon seri de gwo kote, ou pa bezwen al nan reyinyon nan non nou, ou ka toujou la W ap tire fisèl yo ann atandan ke limyè fèt sou sa yo. Men se jodi a nou erije nan donneur de leçon pou n ta di, Mesye Smith Augustin, kòm yo di w ou nan mande 100 milyon goud pou kenbe moun nan pòs, retire kò w, yo gen moun ki gen dwa asimile l ak de lòt bagay. Pou n retounen nan konsiderasyon jeneral nou t ap fè yo, piske emisyon an se pa sou Smith Augustin, Li enpòtan jodi a laverite se sèlman on ankèt ki ka bay li. E ULCC ta dwe tande demen si Dye ve, atravè on komisyon ki deja mete sou plas, le prezidan sòtan di konsèy dadministrasyon de la bnc. Mardi 30 jiyè a wi, verifye pou nou. 30 ou 31, ULCC ta dwe kòmanse tande moun yo. Mentnan, ann di ULCC fin tande tout moun,

Mwen menm m gen ti preokipasyon. An n di kounye a la ankèt ULCC a fèt, ULCC pwodui rapò l, nan rapò a yo jwenn ke gen dè zendis efektivman ki montre ke te gen koripsyon vre oubyen ki montre ke sa mesye Raoul Pierre-Louis di yo se verite. Kounye a la ki sa k ka fèt avèk sè twa konseye prezidan? Paske fò lajistis sezi de kesyon an pou avanse, pa vre? Se swa yo deside Guerrier Dieuseul yo demisyone volontèman oubyen sektè yo mande yo pou demisyone men ann di pou yon rezon oubyen pou yon lòt yo pa demisyone paske la demisyon èt yon akt volontè kounye a kisa ou pral ka fè yo sa enterese m Guerrier m pral di w poukisa sa enterese m depi lè nèg yo ap mete konsèy prezidansyèl la yo fè w konnen yon grenn bagay ke cpa yo jwi de tout privilèj on prezidan de la repiblik, yo gen des atribisyon prezidansyèl. Donk chak konseye prezidan son prezidan a parantyè. Donk kounye a m ta ka an dwa pou m poze sètèn kesyon. Mentnan la nou nan kesyon jiridik oubyen kesyon penal yo. Se pa domèn mwen, m ap poze kesyon. Moun ki petèt mye plase pase m yo, ki konnen pase m yo ap reponn. Eske nan ka sa, menm jan a prezidan de la repiblik la, le konseye prezidan li pa jwi don pwoteksyon spesyal? Eske li pa gen yon iminite? M pa konn si w konprann. Eske nan ka sa, le konseye prezidan li menm li pa sib par devan la jiridiksyon òdinè? Sa enterese m pou m konnen. E m aprann ke Nan tèks de lwa yo, nan konstitisyon an yo di ke le prezidan de la repiblik li pasib ke devan la haute cour de justice. Lè sa, ou refere w o parleman, la chanm dè depite, le sena etc. Ke n pa genyen. Eske konseye prezidan an li menm li pa rantre nan lojik sa tou? Mentnan, kòm nou nan sitiyasyon eksepsyonèl e ou di il nous faut des approches exceptionnelles, ni nan akò 3 avril la guerrier, ni nan dekrè nèg yo te pran trè resamman la, yo pa pale de lè yo kenbe yon konseye nan vòlè oubyen si yo ta kenbe yon konseye nan vòlè oubyen si l ta fè yon bagay ki grav pandan l an fonksyon ki sa k pou rive l. Yo pale de 2 bagay. Yo di an ka de demisyon ou de desè, sektè k te voye l la gen 3 jou fran pou ranplase l oubyen konsèy prezidansyèl la deside pa konsensis. Guerrier. Men yo pat prevwa si yo kenbe yon konseye nan vòlè oubyen si yo site non yon konseye nan vòlè oubyen si yo kenbe l nan move zafè pandan l ap egzèse fonksyon l. Ki sa k rive non? Guerrier. Yo pat prevwa sa. Èske se yon chwa oubyen yo te just di bon se 2 bon moun k ap vin la, pa gen bagay pou yo site non yo nan move zafè? M pa konn si w konprann. Mwen yon ti jan pèdi. Pwiske yo pale de demisyon ou desè E la demisyon reste un acte volontaire. Sa vle di, ou gen dwa mande m demisyone, m deside pa demisyone. Kounye a, si m deside pa demisyone, e ke yo jwenn mwen koupab de sa yo repwoche m nan, ki sa lajistis ka fè avè m? Se sa a wi m ap eseye konprann la mwen menm nan demach mwen an. Paske, w ap pale la de yon sanm de konseye prezidan, yo di, ki jwi de tout. privilèj ak pwoteksyon on prezidan de la repiblik. M pa konn si w konprann Gary Peterson. Epi tout konseye sa yo di yo pap demisyone yo menm. Yo pap demisyone. M pa konn si w konprann Gary. Mwen menm mwen panse fòk gen yon egzanp ki trase Gary. Fòk gen yon egzanp ki trase pou yn fwa pou tout jan de bagay sa yo pa kontinye ap repete. Paske la koripsyon fè n twòp mal. Donk si gen de bagay k ap di. ki gen pou wè avèk koripsyon, fòk nou aprann kite yon ansanm denstitisyon fè travay yo avèk tout libète yo pou l idantifye moun yo epi apre sa pou yo peye pou sa yo fè a si yo fè l vre. Si yo pa fè l vre tou, pou tout moun konnen yo pa fè l vre ke se manti yo t ap fè sou yo e moun ki fè manti sou yo a tou pou moun nan peye pou manti l fè a Guerrier.
Men!
Jan bagay la ap desine la, jan dosye a prale la, menm jan yon pakèt lòt dosye, nou doute fò ke l ap abouti. Dieu seul sait konbyen de rapò ULCC pwodui, epi nèg yo tèlman mal oryante dosye yo lè yo rive nan lajistis, se gade ou gade dosye a pase tankou yon pay mayi. Ou konn wè lè w met dife nan yon pay mayi epi lè l fèk limen l ba ou yon gwo gwo flam, aprè sa ou wè nan yon bat je, enben se konsa. Donk ki garanti ke n genyen si rapò ULCC a ta prè nan yon bat je, E ke gen lòt bagay yo ka fè avè l ankò, sinon ke mete l nan tiwo a, oubyen lè l fin transfere nan pakè, yo fè yon similak la epi ou pa janm tande pale de bagay sa ankò, menm jan yon pakèt lòt dosye de koripsyon anndan peyi a. M pa fon m sou nou menm. Paske tout sa k fèt yo, tout sa k di yo, olye pou n kite teknisite a triyonfe, se politik la. E pa pou san rezon ki fè w wè jodi a, w ap wè gen moun ki kòmanse itilize dosye sa a dotre fen, notamman a dè fen politisyèn. Jodi a Guerrier Dieu Seul ou dakò avè m pa rapò avèk Mesye Garry Conille kòm premye minis e le konsèy prezidansyèl relasyon yo ki te gen ti pwoblèm o depa le konsèy prezidansyèl est afebli? Afebli! Gen moun dans la perception ki te gen tan kwè ke mesye sa yo pa ak serye a prive pa vre? Vwala ke jodi a yo gen tout skandal sa yo sou do yo. ke w vle l ou pa, pa rapò a Mesye Conille, Konsèy Prezidansyèl la afebli. Paske n ap pale a de 3 konseye yo ki youn ki gen non w site nan yon skandal. N ap pale tou de yon lòt konseye ke n ap gen pou n vini sou li ensesamman, ki gen non l enplike oubyen site nan yon dosye paspò. On konseye kòm kwa yo di nou kal mande paspò diplomatik, paspò ofisyèl pou on konkibin li. Pa menm madanm ni non, on konkibin ni ke ye. Donk, si w vle, gen 4 konseye la kèlke pa, non w site nan 2 bagay. A vle di 4 konseye sou 7 ki ka vote ke ye. Konsèy kraze wi. Konsèy la afebli. M pa konn si w konprann. Vwala poukwa, jodi a, gen de gwoup ki pwo koni, M pa di se Conille an patikilye. Li ka Conille tou. Men kòm mwen pa la, m pa pale a mesye Conille, m pa fòseman konnen sa k nan tèt li. Men gen de gwoup ki pwo Conille, gen de sektè ki pwo Conille, ki tou pwofite Guerrier de Seul pou mete CP a nan yon sitiyasyon difisil pa rapò a dosye sa a. M pa kwè se nou menm non Guerrier. Pase gen de nèg jodi a ki nan do Conille ki reve yon Ariel Henry avèk yon vèsyon revu, korije e ogmante. Tout par et pour le premye minis. M byen di w wi, m pa konn si mesye Garry Conille gen veleyite sa. Men mwen konnen de moun ki nan do l, gen moun ki nan ekip li, gen moun ki pwòch li, ki vle sa. Ki vle efase, elimine bagay CP sa nèt. M pa konn si w. Wi. Men kounye a la, si w si w moun w al chita, ou kite yo gade anba w, sa e afè pa w tou. Lojik. Wi.
Eben se sa k fè. Si w al chita, ou kite yo gade anba w, sa se ou. Se sa k fè mwen menm. Mwen pouw ke gon ankèt serye ki fèt pou yo gade sak di yo eske yo vrè ou pa epi o non de la moral e de letik pou nèg sa yo pa menm ka syeje anndan konsèy la pou ranplase yo. M pa pral dakò pou on nèg non site nan koripsyon epi pou li tap syeje kòm konseye prezidan la. M pa ladanl. Tou kòm M pa pou vin kraze konsèy la tou epi pou deside se Garry Conille ki rete la kòm premye minis. Fòk gen ekilib lan. Paske nou wè eksperyans sa a ki sa l koute nou. Je suis pour l'equilibre au niveau de l'exécutif. Kit aske yo te chanje tout 9 konseye prezidan sa yo. Men konsèy la li menm li toujou rete kòm strikti prezidansyèl. M pa konn si w konprann. Yon nèg w ap fè vagabondaj ou o nivo konsèy la, yo jwenn prèv ke se vagabondaj w ap fè, ebyen si w pa vle demisyone fò w gen mekanis pou yo pran w kote w vle a, jan w vle a pou w al reponn kesyon kote w dwe reponn li a. Men m pa pou tou yon nèg tou paske nèg yo fè vagabondaj sa a, ou tou pwofite regle ak Rozo paske w vle kraze konsèy la. Sou pretèks ke w vle se Mesye Conille ki pou triyonfe an tou tan e an tou lye.

Mèt Sonè se yon pwofesè m gen anpil estim pou li, anpil respè. Dayè lè lè m wè Mèt Sonè m toujou montre l sa. Ou konprann? Nou pale plizyè fwa an prive, nou fè de entèvyou la. Men, si m di w gen moun ki estime l, lefèt ke se Mèt Sonè k ap pote dosye sa a, yo asimile l a yon konfli denterè oubyen yon santiman de règleman de kont. Kounye a mande m poukisa? Poukisa? Ya m konnen w entelijan. Enben yo avanse plizyè rezon. Premye rezon de lè koulwa w di w se pi pwòch CP a gèrye, yo di mesye Sonè Jan Lwi s on nèg ki pa t vle wè mèt Sonè Sen Lwi pa t vle wè konsèy prezidansyèl la e nan kasasyon l te ye. Ou vle konn kisa yo di toujou? E yo di la mwen k di l non mèt Sen Lwi. Yo di apre yo te fin chwazi Monpremye Jislèn pou te reprezante koalisyon rèd Konpwomi Istorik, ede, a, yo te chwazi Dominik, aktyèl minis afè etranjè la, wi. Enben, lè Dominik te fin demisyone a, yo di Mèt Sonè Senlwi te sou lis pou l te vin konseye prezidan e se Konpwomi Istorik ki t ap pote l. Ki t ap pote l, ok. M pa fouti konprann. Èske se vrè? Èske se pa vrè? M bat la. Paske yo konsidere l kòm yon ansyen konpetitè pou pòs konseye.
Bon, men kounye a msye gen kostim avoka l sou li. Byen sur, e sa m ta pral di moun yo, m ap di sa yo di toujou. Yo di, Mèt Sonè Sen Lwi te gen yon kontra nan laprezidans, kounye a èske se li ki te demisyone, li gen dwa pou l travay, oubyen èske se konsèy la ki revoke l?
M pa konnen, m pa t la. Men yo di sa. Yo menm ale pi lwen pou yo di a Mèt Senlwi se yon ami pwòch de José Pierre Louis ki pa te fini an de trè bon tèm avèk konseye. Ou konprann? Men gen sa k ap diskite.
Men sou wè ap fè valwa sa yo, mwen vle eksplike nou, yo ka itilize nenpòt lòt eleman pou anpeche. Ankèt la abouti e depi ankèt la pa abouti se mwen avè w ki pap konn laverite e depi n pa konn laverite e apre yon tan bagay sa pral pase nou pral pase a otre choz pral gen yon lòt dosye e de tou lap rete enpini e le fèt ke li rete enpini si l vrè gen rye de sèl li pral bay posiblite a de lòt moun tou pou yo kontinye. nan menm ligne a paske yo konnen pa gen anyen kap rive yo e sak fè m swete fòk gon egzanp ki trase Guerrier de Seul a se nivo e nou klè sou sa paske nou zot se verite nap chache Guerrier nou bezwen konnen eske sa mesye Raoul Pierre Louis yo di yo se vre nou bezwen konnen ki konseye sak te egzije mesye a 100 milyon nou bezwen konnen eske mesye Raoul Pierre Louis li menm li te fè nèg yo de pwopozisyon sou ki baz Li t al nan chita pale avèk li yo jiskaske pou y ap fè l egzijans lajan sa a. Ou wè si n pa rete tèt frèt, nou pa kite enstitisyon yo fè travay yo Guerrier, m ba w garanti dosye sa a l ap pase menm jan ak tout lòt dosye n te konnen ULCC travay sou yo yo. Rapò ap fèt, n ap fè bri nan radyo sou rezo sosyal pandan yonn a de semèn, apre sa ou p ap janm tande kont rapò pase. M temwen, nan pouvwa Ariel Henry a, Gen de minis òdonans wi, rann kont yo. Yo rete an pòs jiskaske pouvwa sa pa la ankò. Nou menm se verite nap chache e fòk egzanp trase. Wi bonjou Guerrier.
Rebonjou M pa konn de kisa wap pale. Rebonjou Johnny, rebonjou tout moun. Antouka Dosye sa a se li menm ki pral fè petèt esansyèl jounal maten an avèk de reyaksyon k ap genyen pou tonbe pandan jounal lan. Dayè nou gen randevou avèk ansyen senatè Moïse Jean Charles di jan pati pitit Desalin ki genyen reprezantan yo nan konsèy prezidansyèl la e ki gen non l site nan kestyon bnc a.